Hello hello hello kòman nou ye kòman nou ye timoun eske nou anfòm mwen menm avèk Jezi tou va byen mwen swete nou anfòm osi bon m di nou mwen pote yon ti konsèy pou nou jodi a ki sa l ye pou mè madan marye mesye marye jèn fi jèn gason ki legliz ki batize ki manm legliz sèlman ki ale chak dimanch Nal chita, priye, chante epi nal lakay nou. Nou pa antre nan koral, nou pa antre nan gwoup pou nou bay Bondye glwa pou sa Bondye fè pou nou. Nou pa ka antre nan koral pou nou bal glwa. Hein, pou nou chante pou li. Nou pa ka antre nan yon gwoup, nou fè yon gwoup dòm, yon gwoup dam, nou fè yon grand koral pou nou chante pou li. Hein. Menm jan otè a di ki sa l ta ofri a Jewova pou tout byenfè li anvè li, li chante e nou menm nou ka chante. Pase sitou koral la li gen tout vwa. Ou ka fè alto, fè soprano, fè bas. N ap jwenn jèn gason yo, jèn fi yo antre nan koral, chante pou Bondye. Menm ke w pa gen bèl vwa, Bondye ap tande w. Bay solo le dimanch yo si toutfwa gen espas. Bay solo pou Bondye, chante pou li. Hein? Nou pa ka al legliz la sèlman, priye epi nou vire, nou pa fè anyen, nou pa antre nan kenn aktivite pou Bondye pandan se tan li veye sou nou jou e nwi. Hein? Zye l pa janm sispann sou nou. Si zye Bondye te sispann gade nou, nou pa tap la non. Bondye fè nou pase yon ane konsa. Yon ane ki tèlman ki make listwa me 2021 an kòmanse la nou la nap espire toujou fanmi nou anfòm nou menm ki imigran kap viv deyò e l pwoteje fanmi nou yo ki an ayiti epi pou pa ka antre nan koral pou chante pou bondye hein pou chante nan pou bondye antre nan gwoup. Fon yon group, legliz la gen group ladann antre ladann non, chante pou Bondye, Bondye ap kontan lap bèl tankou menm koral depi kounyè ou kòmanse chante lèw rive anlè a nan syèl la wa va chante pami zanj yo wa va chante nan mitan zanj yo pou li kòmanse sou tè a non mezanmi Hein bay Bondye glwa chante pou li madan marye mesye marye gen moun gen mesye marye gen gen mesye marye ki pa vle kite madanm yo al nan repetisyon gen medam ki te ki ta vle rantre mesye marye yo ki pa vle mezanmi mesye yo fò nou kite medam yo travay pou Bondye fò nou kite yo chante pou Bondye fò nou kite fè aktivite nan legliz kote nou ye si nou wè gen yon kout men ki ka bay Bay kout men an, bay ofrann, bay dim an, bay dim paske nou pa peye pou souf sa a ke n ap espire a. Nou pa peye pou li. Si nou di nou t ap peye pou li, nou pa t ap gen ase lajan pou nou ta peye Bondye pou li. Men piske nou pa gen lajan, se travay nou ka travay, travay pou Bondye, fè byen. Fè byen avèk moun tout tan w kapab, menm ke yo rann ou engratitid, men toujou fè byen. Ok? Humm, ti konsèy sa te monte sou kè m, paske m te soti nan repetisyon, ti konsèy sa monte sou kè m, m di bon m tou fè yon ti video pou m di zanmi m yo, pou yo pa engra anvè Bondye, epi yo travay pou Bondye, paske. E Bondye merite sa. Bondye fè plis tout sa nou Bondye fè pou nou nou pa wè yo yo pi plis toujou ok mèsi paske nou te pran nap pran tan nou san nou pou nou pataje video sa pou mwen pou nou gadel pou mwen ke Bondye beni nou.